Monre. Alo?
Wi, alo? Wi. Wè Jimmy?
Wè, wè Jimmy. Jimmy Cherizier, bonjou. Byenveni a lemisyon Ate Deba, kòman nou ye? E,
m ap di yon gwo bonjou a tout moun ki sou panèl lan. M ap salye Louko, m ap salye Ezayi Sezan e m ap salye tout rès panelis yo. M ap salye pèp ayisyen an jeneral. M ap salye chak grenn moun ki fè pati de fòs revolisyonè ki genyen Fanmi Alye. Mwen youn nan e tout. M ap salye dyaspora yo ki nan sitiyasyon difisil jan nou te jodi an, ki ta renmen tounen nan peyi yo. Gen moun ki pran lou tèt yo, ki pa kapab akoz sitiyasyon ensekirite ki gen nan peyi an, kidnaping, lavi chè. N ap salye chak timoun sa yo, n ap di yo pran kouraj. E jodi a batay n ap mennen an se batay yo. Se batay pou delivre peyi an, se batay pou nou wè yon lòt Ayiti, Ayiti nou toujou ap pwone a, Ayiti ki gen lekòl pwofesyonèl, ki gen bon jan lekòl primè, bon jan lekòl segondè, Ayiti ki gen bon jan inivèsite, ki gen dlo potab, Ayiti ki gen sekirite, kote jenn fanm ak jenn gason ka leve midi, inè di maten, pral pran bis, pral pran tren pou al travay. Ayiti kote se pa yon ti gwoup moun ki gen tout ekonomi peyi a nan men yo. Tandike majorite a ap viv nan lamizè, nan kras, nan labou. Ankò yon fwa map remèsye map remèsye emisyon Maten Deba ki ban m opòtinite pou m pale avèk pèp ayisyen an kote gen anpil manti, anpil kaktachou kap fèt, divèsyon kap fèt pou kraze lit pèp la, pou mete nou sou do nou e nou menm nou konnen nap batay pou pèp sa. Ankò yon fwa mèsi. Demen ok Jimmy Cherizier. Tout de gason ko fè yo sitou de gason ko fè yè yo ou kanpe dèyè yo kesyon demisyon premye minis Ariel Henry distribisyon gaz la jiska prezan donk ou klè sou sa ou kanpe sou pozisyon ou donk ou kanpe dèyè tout sa ou di yo la yè e ke moun pa gen dwa soti lendi maten nan peyi a si yo pa gen yon bagay urjan ou byen enpòtan yo pral regle ou kanpe dèyè pozisyon sa a dèyè deklarasyon sa yo.
Nou menm se pa premyè fwa nou pa opòtinis menm jan ak seri de moun k ap pwofite pandan pèp la pran lari pou ap mande demisyon Ariel Henry. Tout moun sonje depi gouvènman sa a moute e domaj yo stigmatize nou gen anpil moun ki panse ke nou pa wè lwen, gen anpil moun ki panse ke nou pa gen nivo ni kapasite nan politik peyi a pou n konprann seri de bagay. Nou se moun ki te wè ke Ariel Henry pa gen anyen li te ka mennen peyi a okenn kote. Mwen te toujou fè pati de moun kap mande demisyon Ariel Henry. E mwen vle pote yon ti presizyon pou nou, m pa vle lè moun ap di ke nou bloke gaz. Menm jan avèk tout lòt kote ki gen barikad yo, se domaj gaz la retwouve l nou nan zòn kote ki se zòn Jenèv, e gaz la se nan zòn sa l ye. Nou pa bloke gaz dayè nou pa gen kontwòl tèminal Varreux. Tèminal Varreux toujou rete sou kontwòl menm moun ki te gen kontwòl li yo, men nou menm nou sèlman bloke.

Mèsi. Mwen vle di w gaz la retwouve l. Gaz la retwouve l nan zòn kote ki se zòn l ap viv nan labou, nan kras, nan mizè, nan malsite an. Yon fwa se zòn nan retwouve l la, e nou menm nou gen barikad nou la, li vin otomatikman rann gaz la enposib pou l sòti. E nou menm kounye a, kòm nou se moun ki konn fòs nou, nou konnen ke kote nou ye an, se 70 pousan rezèv gaz peyi an ki la, pandan gen 70 pousan rezèv gaz peyi an ki la, ni Leta, ni moun k ap eksplwate gaz la, pa janm fè yon kout je pa dèyè ak gade pou pou l wè eta moun yo ap viv. Yo pa fè yon kout je bò kote w a nan Fò Dimanch, yo pa fè yon kout je nan Lasalin, anba Dèlma, yo pa fè yon kout je sou peyi Dayiti an jeneral pou yo di konsa ke, Mesye, nou dwèt yo pa menm longè, nou menm nou te rich deja, n ap toujou ret rich. Men ann kreye kondisyon pou moun ki pi mal yo viv. Kondisyon pou pi mal yo moun yo viv sa l vle di, moun sa yo ka voye pitit yo lekòl, moun sa yo pa p pran swen yo, yo ka gen mwayen nan men pou yo achte yon bwat sa pou yo vann, yo ka kòmsi gen ti komès pa yo kote y ap fè ki pèmèt yo yo ka viv tankou moun. Moun sa yo ka gon kote yap dòmi ki desan. Jodia se yon ti gwoup moun ki pran tout richès peyi a epi ki mete nou nan mizè. Jodia batay nou an eta. Nou kanpe dèyè tout sa nou di. Lè map pale mwen di nou, mwen pale de fòs revolisyonè jenès ansanm ye alyeman yo. Dayè pi gwo fòs nou. Se tèt ansanm nou. Se paske se pito ou pa janm pran bon grenn bon bon grenn moun ki jan ou di yo di an e fòs revolisyoner jenès an fanmi alye manyen nou manyen tout se yon lidèchip kolektif li ye yon grenn nèg pa ka deside fè nenpòt bagay sa ap fòk fè desizyon tout ansanm e sa fè desizyon sa pou antre nan batay la pou mete nou tout nan batay la.

E materyèl la e pou ki moun? Dal, Alò, Ezayi mande w anfèt e materyèl ke nou itilize pou nou kapab monte barikad sa, pou nou fè barikad sa jisteman jan w di l la sou wout Varreux a, kote nou jwenn li? E nou gen yon pèp ki an revòlt, Nou gen yon pèp ki antre nan dezobeyisans sivil e jodi a nou menm kòm moun k ap goumen nou itilize tout strateji e ke pou nou jwenn dè materyèl pou nou bloke e ke wout pa nou yo. Sa vle di nou pa gen yon moun an patikilye ki di nou men materyèl sa e ke pran l e ke pou nou al bloke non. Se nou menm ki itilize strateji nou nou jwenn materyèl nou pou nou bloke. Trè byen. Ok. Sou kesyon barikad sa. Byen antandi, tout moun wè l s on gwo twou ki fouye sou wout Varreux a. Ou menm ou di ke s on barikad, bon tout moun ta ann dakò sou sou prensip barikad la. Non gen gen barikad pito. Ok gen ok gen gen gen gen barikad tou? Ok Gen gen barikad pito. Mètnan mètnan èske Jenèf antann yo sou barikad sa yo jiskaske kisa?

Sa di ke kesyon wout Varreux a ki gen barikad yo, barikad sa a pa ap leve jiskaske Ariel Henry demisyone. Ou klè sou sa? Non, non, nou klè, nou klè sou li, nou p ap fè vag. E n ap tou pwofite de emisyon Maten Deba pou di pèp ayisyen an, pa pran nan divèsyon. Sonje ke lè Ariel Henry gen pou li te nome. E sam ta pral di w la Baregui, m ban w yon minit. Paske gen de moun nan tèt pa yo ki panse ke ou de konivans avèk Ariel Henry kòm si pa gen gaz e ke se Ariel Henry ki ta fè yon aranjman avè w pou koupe wout jis pou sèvi de pretèks. Se sa fè mwen di w ke w fè yon gwo deklarasyon maten an. Mentnan si nou di ke n ap kanpe sou barikad nou nan Varreux jiskaske Ariel Henry ale, li demisyone, sa se yon gwo deklarasyon. Sa vle di ke peyi a pral sou vou kounye a. Peyi a pral pral swiv konpòteman w. Li pral swiv konpòteman Jenèf. E Louko, se la mwen te vle, se la mwen te vle vini. Ok. M ta pral fè yon ti istorikite de pandan 1 an 4 mwa Ariel Henry te sou pouvwa. M t ap raple pèp ayisyen, sonje gen kèk politisyen, kèk moun ki nan òganizasyon dwa de lòm ki te di Ariel Henry se fanmi m e ke se Jenèf ki te mande pou yo pwopoze Ariel Henry. E tout moun sonje ane pase ki dèt ki te goumen.

Nan fè istori si se sa. E gen moun ki te di Ariel Henry e fanmi nou. Yo te di se nou k pwopoze Ariel Henry. Nan premye goumen nou fè kont Ariel Henry pou yo fè divèsyon, yo di ane pase Ariel Henry te voye 2 milyon de goud ba nou.
E ke e malgre sa nou pran kòb la e pi nou te fè mouvman po wouj lan. Nan mouvman nan mouvman pou mande demisyon Ariel Henry ane pase lè nou te bloke wout kòm si kont pou gaz la sòti a.